So kounya la pa bliye ke show sa li sponsorize pa Wow Smoke Shop ki sitiye l Orlando Florida ou menm ki renmen hookah ou ka rele yo kounya la e vin delivre lakay ou nan 954-666-2131 oubyen ale nan shop yo ki se Orlando a la wap jwenn anpil bagay wap jwenn hookah wap jwenn vape wap jwenn tout sa w bezwen epi yo gen yon ti section la ou ka chita avèk zanmi w mennaj ou epi fanmi w pou n relax ou tande bon mizik. Ebyen eh pa neglije rele yo konya. Bon, nou pap rete, nou pap pran pil tan nap prezante nou la. Konya la nou gon on special guest jodia la. Nap di poupe, koman we? Pale, bon, bon non epi ki di ki jan, ki jan we? Anale.
Bonsoir tout moun, mwen anfom jodia. Ok. Mwen kontan patisipe nan show sa a. Non pa m se Endrina Charles. Ok. But anpil moun rele m Dor Poupe e gen moun ki rele m Fandji tou. Ok. Men kiyès ou plis renmen yo rele w? Paske gen anpil non wi la. M pa kyè. So, nenpòt non yo rele m, m oke ansanm avè l depi se non pa m li. Ok. Alright.
So s on plezi wi pou nou gen w la jodi a la nan Wake Up. E E mwen menm m tap di sa toujou, m toujou di m ankouraje jèn tankou pa egzanp kap fè efò oubyen ki gen yon sans de enfliyans lakay yo kote ke gen anpil jèn kap swiv yo, èske ou ka di nou kijan ou kòmanse poko konnya la menm, bliye konnya la, jis di m kisa ki fè ke kisa ki pouse w oubyen kijan ou devni yon enfliyansè sou rezo sosyo aktyèlman la? Ok so m se yon moun m renmen fè foto anpil Ok. epi m sonje m te toujou ap fè foto m toujou ap fè foto epi m te gen whatsapp sèlman epi yon lè Ok. gen yon zanmi m ki di konsa si w ta fè yon kont instagram ou fè foto pou w poste sou li ou tap ou tap gen anpil moun wi kounya Ok. la m pat janm m pat janm konn sa k rele instagram m pat konn sou Wi. rezo sosyo yo Ok. konsa. Epi yon lè m deside fon kont Instagram epi m poste foto epi se konsa mwen anpil moun vin ap swiv mwen epi se konsa li grandi grandi jiskaske m vin gen anpil moun. Ok so eske w vle di ke nan fè foto a eske gen fason pou fè foto a pou atire moun pa egzanp si yap swiv ou se ke se yon se moun kap swiv yo se son yo atire pa petèt pa bote oubyen petèt jan w poste eske ou menm ou wè tèt ou nan yon modèl tou nan sans sa a. Ok Wi pou mwen m wè tèt mwen kòm yon modèl nan yon sans paske m vann yon imaj ki appropriate sou rezo an so m panse fason yon moun te ka fè yon foto ki pou atire se ke mete w nan ou menm bay tout ou menm nan sa w ap fè a depi w renmen l so fè foto yon fason w panse k ap atire moun ki p ap inappropriate but ki atire je pou gade. Pandan w di ki pa apwopriye èske w ap pale de pa egzanp deyò a Nou sou rezo sosyo yo gen anpil modèl se foto soutyen ak kilòt oubyen toutouni eske se sa wap di ki pa apwopriye pou la? Non non non se pa vrèman sa so chak moun gen wòl pa yo sou rezo sosyo a chak influencer yo gen yon bagay yap fè mwen menm gen dwa chwazi vann imaj mwen yon fason epi yon lòt moun chwazi vann li lèm di appropriate m vle di like yon bagay ki reprezantab tankou bèl imaj bèl foto se yon bagay Tout zye ka gade.
Ok! Pou ti mesye yo, spesyalman pou zye yo lave zye yo. Non, pa sèlman pou ti mesye. Mwen m panse paj mwen, menm yon timoun piti ka gade l. Paske m poste pou tout zye. Tout moun ka learn sou paj mwen. Ok, bèl bagay. So, kounye a la, an nou di pa egzanp, yon ti jèn, yon ti jèn kap, ki vle gade, sou sa, ki vle enterese vin yon enfliyansè oubyen yon modèl. Èske ou vle di ke pi bon fason, pi clean fason, se ke se Pran le swen pou konn sa wap poste, pa poste nenpòt bagay sou sou sou rezo sosyo yo, se sa? Ok ya.
Sam te ka di so popilè a se youn, konn kòman pou jerel se 2. Ok. So m panse sa w panse ki atire piblik lan se li menm ou fè. Si w wè se foto w fè se sa ki atire l, fè l. Paske tout moun pa jwenn popilarite yo nan yon. nan menm bagay si se nan foto ou ou ka fèl fèl si se nan video ou ka fèl fèl si se so whatever sa ou ka fè an just fèl so m pa panse gon fason vrèman paske ou gen plizyè fason ou ka popilè so m pap di yon moun poul swiv pam nan paske li gen dwa swiv pam nan poutan li pa popilè yon moun gen dwa ap fè foto menm jan ansanm avèm li pa popilè sa ka rive se pa. fason pal so mpa vrèman konnen kisa mka di so just. Bon le pi souvan se sak fèm poze w kesyon sa paske mtoujou wè gen moun e sou Instagram si yo poste yon foto avèk pantalon long bagay yo pa gen anpil like men lè yo poste ti foto sexy yo ou konprann so gen lòt paj ki reposte yo gen lòt bagay ki eske pa egzanp diferan modèl sa yo Yo ou ka di ke yo pa yon egzanp pou timoun. Èske ou ka di sa? Oh non, e pa sa m vle di. Non, si pa egzanp yon moun fè foto toutouni, pase m konn wè dè modèl ka fè foto e bouche tete yo, pase mwen menm se sa m fè, m fè dè foto konsa. Èske ou vle di ke pou yon moun k ap kòmanse se pa pi bon fason pou kòmanse? Chak moun, chak moun gen fason pa yo. So sa ka rive yon moun kòmanse nan fason sa. So m panse foto sa yo otomatikman ou toujou wè 18 an pa ka gade l. Tankou depi ou pa, depi ou pa gen. Tankou like sa m vle di pou presize se depi ou pa gen 18 an gen de seri de imaj ou pa ka gade m panse son bagay kapab ayiti li pa konsa so moun ki fè jan de foto sa yo m panse like yo plis tankou foto sa yo plis pou grown up tankou moun ki bagay ya granmoun ya pou granmoun paske ou pa ka gen yon timoun epi wap kap swiv ou tankou si wap fè bagay timoun ou pa ka ap mete w toutouni so ou sipoze. konfòme ou pou w fè foto pou timoun. So ya, so m pa panse moun sa yo e timoun y ap chèche. M panse y ap chèche moun ki nan levèl pou foto sa yo. Ok. So kounye a, èske ou ka di ke lè w rive nan nivo sa, kounye a la ou se yon enfliyansè ke anpil moun ap swiv ou, gen atis k ap swiv ou, gen lòt enfliyansè parèy ou k ap swiv ou. Èske ou ka di ke sa se li rantab? Èske ou ka di ke ou fè lajan avè l? E Èske ou ka di sa a? Ok, y ap ou byen di, wi m fè lajan ansanm avè l, y a paske gen shop ki konn voye rad ban m pou m fè foto pou yo, epi gen moun ki konn rele m vin fè foto pou yo, so wi m antre lajan ladan l, but e pa tankou anpil lajan, but kanmenm mwen fè lajan ansanm avè l. Ok, pa egzanp m panse ke si gen yon moun, aktiyèman la sou entènèt la, Se pa sèlman fè show off sèlman, m panse ke gen gen fason w ka fè lajan ansanm avè li jan w di a la. So sa vle di pa ki fason w motive, èske se ou k chache kontak sa yo, pa egzanp pou yon yon yon yon boutik rele w oubyen nenpòt sa l ye a, kijan ou yo menm yo kontakte w, paske gen gen moun la ki ka gade ki ka aprann de sa. Kijan yo menm yo kontakte w ou menm kijan ou menm ou ka, èske se jan w vann tèt ou a, petèt ou ka di ke ki fè yo rele w nan sans sa a? Ok so mwen mete nan bio instagram mwen an mwen di mwen open for business Ok. and then mwen di si yon moun vle fè kolaborasyon yo ka kontaktem epi moun yo just ekrim si yon moun bezwenm li ekrim epi se konsa tou gen lòt moun ki konn ki konn voye moun vin pale ansanm avèm pou bagay business yo so yeah se Ok konsa. men lè w di kolaborasyon nan ki sans ou di kolaborasyon? Tankou ok ann di ke ou gen yon business ou di konsa like Wap wap promote sa pou mwen men sim antre sa map baw map baw 10 pousan map baw 20 pousan so m panse sa son kolaborasyon li ye nou kolabore nou pou nou fè sa so. Ok men eske pa egzanp wap konnen konbyen paske. Paske se mwen t voye moun nan so. Oh ok so yo kontakte w Ou pa tag, lè sa eske ou pa tag biznis lan? Paske gen moun, depi ou tag biznis lan, la li direkteman nan biznis lan, kouman pou konnen? Tankou, gen yon kòd, gen yon kòd, tankou yo konn ba w yon kòd, yo di w konsa, lè moun nan ale, di, di se, tankou paske si se mwen t voye moun nan, moun nan ap vin mande m kòd, kòd lan paske li bezwen yon discount, paske lè w voye tèl moun, li gen yon discount li jwenn, so, yo ban m yon kòd, epi tou si m voye yon moun, moun, m di, like, si w itilize kòd sa w ap jwenn 10 pousan sou sa w ap achte an, sa vle di, m panse si se mwen, si se moun nan ale poutèt mwen menm, Like lap itilize kòd lan. Ok alright so e e pou moun kap gade yo la so sa vle di e nan moman sa lontan nou pat gen sa sak rele entènèt la gen anpil moun ki pat konn enpòtans entènèt la kounya la e entènèt la li son bagay ke ou ka itilize pou fè lajan pwòp lajan paw ou menm tou ou ka itilize tou pou fè nenpòt bagay la ou ka chwazi fè tenten avèl ou ka chwazi fè nenpòt sa w vle men an menm tan tou ou gen yon telefòn nan men w ka itilize pou fè lajan ansanm avè li e nou ka genyen poupe mwen map rele w poupe nan pami tout non yo so nou gen poupe kòm egzanp ki di ke kijan l te kòmanse se yon zanmi ki te bal konsèy la ki te arive di l ok poukisa w pa eseye fè l Pandansetan, nou, ou, èske n ka di w nan kòmansman an, lide a pa t lajan, se sa? Non, m te, s on bagay mwen enjoy fè. Tankou, ou konn wè lè w renmen yon bagay ou retwouve w ladan l, so menmsi tankou m jwenn anpil difikilte, like m jwenn anpil bagay like tout moun k ap pale, so m te stil fè l paske m renmen l, m s on moun mwen renmen fè foto. Sa vle di, s on bagay mwen enjoy. S on bagay ki nan ou?
Ya. Ou fè foto.
So, èske w ka, èske se sa a sèlman Pase m pa vle di, m pa vle site non lòt bagay ke m konnen, èske se sèl sa? Tankou pa egzanp ou ka di nan enfliyansè a, èske ou ka di se modèl la oubyen poste a ki sou entènèt la oubyen ou ka di ou gon lòt talan ankò?
Yes, so pou m te, lè m tap, m panse m fè popilarite m nan bagay sa. So, tankou si gen anpil moun ki konnen m panse se tankou kòm on modèl, tankou yo konn wè m kap fè foto, bagay sa yo, m panse se konsa. So aprè m te vin kòmanse ap fè mizik, bagay sa yo ya. But li pa tankou. So m gon atis ki avèm nan la e tout moun kap gade la nou gon atis avè nou la so fò ti pale nou èske ou pa vle pale de sa mizik la sak pase de mizik lan wi ok so pou mizik lan m panse se yon lè gon bit ki te lage ki rele I am rap ok e m tap tande bit lan epi m di oh bit sa bèl epi yo dim son challenge li ye yeah epi M kòmanse ya epi m kòmanse ap ekri epi m gen yon zanmi m ki rele the rapper like map tou salye l sou sa so li te li te ede m li di m konsa like m panse m panse sou fè l lap bon paske w gen talan an m di konsa ah m pa m pa m pa panse like rap ap sanble m bagay sa yo li di bon w ka fè l epi tou w ka ekri kounya la li ede m li ede m bagay yo li ede m aranje mo nou ekri nou ekri mizik sa ansanm apresa li di m konsa m mèt lage l. Kounye a m di, anben ok m ap lage l sou kont ou epi tou m lage mizik la. Non, sa li, mizik sa te fè, te fè, te fè anpil bri. Pou mwen menm se la m te, m te vin konnen w paske lè m te wè l, m kwè se sou TikTok m te wè l. Apre sa m al wè l sou kòman rele misye ankò menm, misye fè emisyon Rap Kreyòl yo, Sajès Nèt Ale. Apre mwen yo te poste yo sou YouTube, a m like yo, ou gen, ou gen, ou gen, ou gen vibe, ou gen vibe. So, èske se yon bagay ke w ap di ke w ap kanpe oubyen w ap kontinye, m pa konnen. Yeah m panse, m panse m ka kontinye ladan l but. Paske aktyèman la a depi m pa konn si w okouran gen moun la depi yo gen followers yo antre nan HMI la so m pa konnen eske ou menm ou bay tèt ou nan HMI la mizik wise. So m panse m ap travay pou sa si si yo aksepte m konsa m ap pran l but n ap travay. Bèl bagay bèl bagay so kounya la eske ou ka di ke Yon moun pa egzanp ki gen anpil followers sou Instagram, pa egzanp ki gen anpil followers sou Instagram, kijan ou menm ou manez, paske pa jou m ka, m pa konnen konbyen DM ou resevwa, èske ou gen yon moun kap travay avèw oubyen se ou k jere pwòp account pa ou? Ok, account mwen se mwen menm ki jere pwòp account mwen, m pa gen yon moun kap travay avèm. Ok, Kòman m jere tankou mesaj yo. Wi tankou mesaj pa egzanp si yon moun si yon moun bay fò gen kontra m panse sou sa yo. Ya so m toujou tcheke mesaj mwen si yon moun ou ekri m yon bagay ki enpòtan m ap reponn tankou m just pase l so si tankou m wè gen yon bagay ki enpòtan m reponn paske tankou lè m chita m pa fè anyen m konn nan klas m fin fè devwa m epi m ap gade si m wè yon bagay enpòtan m antre ladan l si tankou m pa wè anyen enpòtan Tankou m just kite l pase paske mesaj yo anpil se tankou w di wap reponn chak grenn moun wap gen travay nan. So ou vle di ke tankou lè w enfliyansè konsa wap resevwa mesaj yo se biznis lan k plis enpòtan? Em non e pa sa, e pa biznis lan k plis enpòtan banm di w on moun di w salut ou reponn li salut lap di w kòman w ye lap kontinye kontinye epi tou kòman w pral fè gen tan pou reponn rès lòt moun yo ou konprann sa m vle di a tankou like Tankou lè wap kominike ansanm avèk yon moun li mande tan. Sa vle di si tankou wap fè l ou oblije ale spesyalman pou yon moun paske fò moun nan wap ekri wap ekri wap ekri wap ekri so si wap fè sa ou pap gen tan pou ekri tout tèks moun. So èske ou pa konn jwenn jèn pa egzanp ki avanse kou ki ekri ou ki di ke yo ta renmen menm jan avèw oubyen yo ta ki sekrè ki genyen pou ka genyen followers sa yo ki sekrè ki genyen pou ka genyen moun sa yo kap wap fè biznis avè yo a? M konn jwenn jèn ki ekri m ki di m yo ta renmen tankou m. Men sensèman m pa konnen kòman pou yon moun gen followers. Sensèman m pa konnen. M pa konnen. Paske m just fè foto m poste epi tou m wè m gen followers. M pa konn kòman. Sa m te ka di yo fè foto poste. Paske m pa ka di yo sa paske M pa konn kòman m ka di l paske gen moun ki fè foto. Èske w vle di ke bèl la konte ladan tou? Bèl, anfòm, bon jan bagay?
Bon sa m pa konnen. M pa di w di sa pou medam yo al Sendomeng. Non, paske gen moun, gen moun ki pa bèl ki popilè. Gen moun ki pa bèl ki popilè. So m pa panse popilarite mache ansanm avèk bote tout tan. Ok. So m panse son full package li ye. Bagay la son full package. Like, si se nan modèl ou ye, si w vle vin yon modèl, ou sipoze gen stil, ou sipoze konn abiye, ou sipoze like atire moun. Si se komedyen w ap fè, ou sipoze mete. Tankou, popilarite a se yon bagay ou, ki, tankou m ta di ki sòti nan ou menm. Ok. Se pa yon bagay ou chèche vrèman. Se yon bagay ou ka jwenn tou natirèl nan ou menm. Si w ne pou w popilè, w ap popilè. Ou gen, si w pa ne pou w popilè, ou gen dwa fè tout sa w vle, w pa janm popilè. Ok. So, èske, èske pa egzanp lè w popilè a, li avantaj ou? Èske w ka di ke avan ou apre? Avan ou pa t popilè? Ou èske ou ka di ke lè m pa t popilè, monchè gen avantaj m pa t jwenn bon kounye a la e ou gen anpil ou gen anpil moun k ap follow w èske ou ka di ke sa a li diferan? Nan yon sans li avantaj ou, nan yon sans tou ah bagay sa a li ka fè w li ka fè w gen pwoblèm mantal paske kritik yo anpil seri serye like pou pou pou sou rezo sosyo a pou jere sa ou sipoze tèt ou sipoze dwat. Paske wap jwenn anpil kritik, wap jwenn moun kap dèyè detounen, wap jwenn moun kap fè fake account kap joure w, wap jwenn buzz. Epi tou li vin nan yon sans tou tankou pafwa ou pa ka be yourself. Paske ou toujou ap bat pou yon fason pou moun yo te ka ok. Tankou ou vin tankou wap viv pou moun. Nan yon sans. Èske se yon bon bagay sa ye? Èske se yon bon bagay ou ka di? Nan yon sans li se yon bon bagay paske lè w popilè gen anpil avantaj ou jwenn. Lè w popilè, ann di, gen atis ou gen dwa ekri si yo ba ou yon 100 ka followers yo p ap reponn ou. Woy. Gen atis yo e pa tout non. Gen atis. So lè w popilè a li gen yon avantaj ladan l paske lè w popilè a gen moun ki p ap gade w sou aparans paske moun sa yo fè sa anpil sou rezo a depi w pa gen anpil followers yo p ap reponn ou. Ok. Sa. Lè w popilè ou gen dwa fè lajan, ou gen dwa rive yon kote tankou m konn rive yon kote m parèt sanzatann m fè kòb. M konn rive yon kote m parèt m gen dwa al achte yon bagay yo ban mwen l gratis moun nan di l renmen bagay sa. So ou konprann? Tankou moun nan gen dwa di a ou mèt pran sa gratis lè w poste l tag mwen. Ok. Yeah. So sa vle di li gen avantaj ladan l. Yeah, tankou nan yon sans li gen avantaj men li gen pil tankou fò fò anpil pou jere rezo sosyo paske bagay yo anpil wap jwenn anpil kritik anpil haters like moun yo yo bay pwoblèm tankou li ka fè w gen pwoblèm. Mwen menm sou rezo a tou so sa vle di m konn wè gen moun kap fè de kòmantè ki pa saj menm menm menm menm. So kounye a lè w jwenn moun sa yo, ki jan w jere yo? Eske pa egzanp yon moun, eske se nan comment lan sèlman oubyen li konn rive nan DM ou pou l di w de bagay ki fwase w ou lè l fwase w ki jan w jere sa? Ban m di w, mwen menm m son moun like otomatikman m te vin sou rezo sosyo m te atann a tout bagay. Ok. Paske m toujou met nan tèt mwen e pa tout moun k ap renmen m pa lajan. Sa vle di si w sou rezo an ou sipoze aksepte bon an ou sipoze aksepte mal lan so lè bon an vini m jere l lè mal la vini tou m jere l paske se konsa rezo sosyo ye ou pap janm jwenn tout moun renmen w so si pa gen pa gen pa gen moun ki popilè san haters depi w popilè w pa gen moun ki rayi w konnen w manke yon bagay fòk gen moun ki rayi w. Ah mwen renmen sa.
Redi sa ankò, redi sa ankò.
Pa gen popilarite san haters. Waww, bèl bagay. Ya, fòk gen moun ki rayi ou.
Depi pa gen moun ki rayi ou, travay toujou.
Ya, travay.
Paske, fòk gen sa. So, kounya la, mwen menm direkteman, èske ou ka di ke ou pran plezi nan bloke moun, pa egzanp? Amm, pou m bloke yon moun, fò moun. Ou byen unfollow. Ok, pou m bloke yon moun, fò moun sa egzajere. Ok. Tankou, si yon moun vin nan DM mwen, wap. ou ap takine m, m gen dwa like m inyore w. Men si tankou m wè w rive lwen, tankou w ap plede sone telefòn mwen oubyen w ap plede tag mwen nan de seri de bagay m gen dwa bloke w. Se konsa m bloke moun. Oubyen tankou pou m bloke yon moun fò moun nan nève m. Tankou like si w nève m m ap bloke w. M pa tankou, e pa tankou nan kòmantè. Tankou pou m bloke yon moun nan kòmantè se moun tankou ki konn ap fè fake paj, k ap vin jwe. Tankou si m wè moun nan fè sa anpil anpil anpil m gen dwa just bloke l anba bagay mwen paske gen moun ki fè l. Men e pa tout lè. So nou pa rive nan gwo pwen la a. Konprann? So sou Instagram, e gon bagay yo rele robo. Konprann? So eske pa egzanp, e, e, e, ou ka di ke ou san robo, oubyen moun kap fè robo yo, eske son bon bagay li ye? Ki sa, ki sa ou panse de sa la a? So pou mwen menm, m pa gon grenn followers ki pa wè w. Sa vle di tout followers mwen yo se moun yo ye. Sa vle di m pa gen tan. Mande m kòman yo achte followers m pa konnen. So si yon moun ap swiv paj mwen w ap wè followers mwen yo pa fake. Epi tou ou ka al gade, tankou ou ka al gade followers moun yo w ap wè si l gen wobo ladan l. W ap wè ti chinwa, ti endyen. Ya. So pou moun k ap mete wobo nan paj yo a m panse son pèt de tan. Like poukisa? Paske. Ou ou mete robo nan paj ou epa tankou epa tankou moun yo ap like epa tankou moun yo ap ap regle anyen serye so lè w mete robo a poukisa paske li pa itil ou anyen ou mete yon foto ou plen robo sou li ki moun kap ki moun kap like ki moun kap kòmante so m panse se moun kap fè kòve. Moun kap mete robo nan paj yo. Bon E an gran plan mwen mwen satisfè la m kwè ke anpil jèn kap gade la m konnen ke yap aprann de sa anpil anpil jèn ki ta renmen vin yon enfliyansè demen si Dye ve e m panse ke ou gen ou di anpil bagay la ou di anpil bagay la so kounya la e lòt kesyon m te ka genyen paske mwen wèl souvan souvan souvan sou enstigram sou bagay kap mennen nan moman se live. Ok so eske lè on moun fè live la se on moman de pas ou byen son moman de pwomosyon ou byen son moman pou vann tèt ou kijan l ye daprè ou menm. Ok so mwen menm fè live pou pafwa m konn mete m pap fè anyen live pafwa tou m konn fè live pou pwomosyon pafwa tou m konn gen foli gredan m moute live m pran moun map pale avè yo pafwa tou m konn tèlman pa gen pa janm pase sou instagram epi m fè on live pou m dyaloge ansanm avèk moun yo m pa panse live lan son bagay ki Spesyal vreman. Son bagay ou fè, ou just live, ou moutre moun yo jan ye nan moman an. Ok, men kounye a pase pa egzanp ou te di ou pa egzanp gen de moman ki rive ou viv pou moun yo. Eske kounye a lè w nan live la dirèkteman sa vle di yo wè the real you, eske ou fake it? Eske ou fake it ou eske ou pa ou menm nan live la? Pase se sa w te di talè la. Tankou, non, sa, nan sans m vle di w tankou pafwa moun yo fè w pa ou menm because like tankou lè w se yon influencer, ok m te ka di konsa jodi a m ap vin Florida m penyen tèt mwen nenpòt kijan but just paske w se yon influencer y ap di oh tifi sa popilè epitou gade sa k nan tèt li, tifi sa popilè gade sa k sou li, so sa vle di ou sipoze always make sure like yeah tankou You can be yourself tankou mwen menm m renmen stay natural tankou m renmen fè chou nan tèt mwen m renmen penyen avèk ti chevem but tankou gen moun ki konn ap di konsa oh se yon lace li paka achte ki fè li konsa so ou konn wè poutan moun nan pa konn viw like lace that's tankou yon bagay ki easy li ye pou yon moun achte so it's like. Ou jwenn li tout kote. Tout kote sou rezo a la wap jwenn li sa. So se sa m toujou di sou Instagram oubyen nenpòt jan li a. Pa egzanp moun kap kritike w la pafwa dirèkteman li menm tou se plezi l pran pou l fè sa lap fè a. Ou konprann? So pafwa moun sa yo kap kritike w oubyen kap di w dè bagay ki mal, menm yo menm dirèkteman yo paka fè w pwòp efò pa yo. M poko janm jwenn moun kap byen pase oubyen kap fèl oubyen kap fè sisè epi kap pran plezi pou lap denigre yon lòt moun ki fè efò parèy li. Ok yon grenn bagay m panse like moun kap kritike w yo se toujou moun ki dèyè w yo yon moun ki devan w pap janm vire tèt li pou lap kritike w Jamè. se toujou moun kap swiv ou yo ki kritike w sa vle di otomatikman yon moun pèdi tan l pou l vin kritike w sè ke ou ou afekte l, tankou ou gen yon bagay anplis li. Paske otomatikman, ou devan yon moun, ou pa gen tan pou gade moun sa pou w pral kritike l. Si w ka kritike l, se paske w ap suiv li. Ou pa ka kritike yon moun ou pa konnen. Si tankou ou pote yon ide sou yon moun, sèke ou konnen de li, sèke ou konn suiv li. Menm si e vwe w ap voye moute, sa vle di moun sa rive sou ou kanmenm. Ann di m ap pale de ou. Èske m ka pale de ou si m pa suiv ou? Sa vle di m suiv ou.
M dakò wi. Anmyy se konsa se toujou moun ki dèyè w yo t kritike w moun ki devan w pa ka kritike w. So eske w konn gen beef? Beef. Si m gon beef se. Pase m wè sa m wè sa anpil sou Instagram la so gen beef gen moun kap flite moun ou konn sa m di w gen moun kap pale anpil eske w pa janm twouve w nan sitiyasyon sa. So si m gen yon beef m panse se pwòp tèt mwen ankò. Ok. M pa janm mete m anfas moun. Sa vle di bagay beef m panse se yon bagay M panse m te ka fè bif wi se tankou m te nan game rap bagay sa yo paske se konsa rap la fonksyone so m pa ka on on influencer like m ap fè foto bagay m pral nan bif kisa bif abiman? Non ou ka wè si e si on lòt influencer parèy ou pa egzanp k ap di ke oubyen nenpòt jan l ye li hate on you li ka di ou a manzè pa konn abiye oubyen. Ou biznis li m pa konn abiye ou menm e pa w konn abiye ou menm pran popilarite m nan. Maquillage sa sa m bay regle m pa konn abiye that's me so kòm ou konn abiye ou menm make sure go far. Bon, se t on plezi li ye pou nou pou n ta gen w jodi a la, ou konn sa l ye deja. E n ap di tout moun k ap gade nou la e s on plezi l te ye pou n te ka genyen e Doll Poupée kòm e e envite nou jodi a la. M kwè ke ou menm ki sou Instagram lan dirèkteman ki gen ide oubyen ki pa t konnen E dèyè chak influenceur kisa ki kache dèyèl oubyen kisa ki gen bon m kwè jodia la ou aprann anpil anpil bagay kote ke ou menm ou ka pran leson oubyen ou ka voye e link sa bay yon zanmiw oubyen yon fanmiw pou aprann plis de sa pa bliye ke nou sponsorize pa Waww Smoke Shop ki sitiyel Orlando Florida yo pa sèlman Orlando yo delivre tou lakay ou yo ka vini avèk ou ka lakay ou flavor ou nenpòt sa li a la. Ou mèt rele yo nan 954-666-2131 epi ap vin delivre. Anndan an menm, yo gen yon section kote ou ka chita avèk ti mennaj ou byen zanmi ou, fanmi ou, pou w relax ou pandan w ap smoke ti wouka ou epi w ap tande bon ti mizik ayisyen epi ou konnen, pou relax ou. Pa bliye, non pa m se te Mister War ki te avè w. Wake up! Wake up! Ou konn sa l ye deja. Pla!